Donk misye, jounen jodi a tout moun pral tann sa k pral pase e sa k pral rive misye piske misye soti anlè, li tonbe atè, li rive nan pi wo nivo, li plonje pi ba nivo ke w moun ka rive e donk e se tout sa y ap tann ki sa k pral pase. Donk e yo pale sit sa k te konn pale de li toutan, fè lwanj pou kalite entelijans ke l gen, lè yo mete l atè se 5 liyn sèlman ki anonse ke Misye pa nan sit la ankò. E kòm se konsa sitiyasyon yo ye jeneralman, sitou klas politik yo, yo pa annafè ak moun ki se pèdan, sa rele loser, ebyen yo san pitye pou ou. Depi ke misye pèdi plas la, pa gen ankenn moun ki rekonèt li ankò. Newt Gingrich ki se ansyen spikè, kidonk ansyen prezidan chanm reprezantan, yon repibliken, konpare misye kòm yon nonm ki t ap travay nan jaden youn nan gòlf ke prezidan ameriken an genyen, gwo biznis li, Trump, atravè peyi Etazini. Donk se yon senp jadinye ke yo revoke, selon Gingrich. Donk vwala sa kap youn nan gwo pwen nan aktyalite nan peyi Etazini, se konparisyon sa ki pral fèt, asinyasyon devan gran jiri Steve Bannon. Konsènan deklarasyon Trump lan ki toujou kwoke nan gòj li e ki toujou kontinye ap fè aktyalite a, pa bò isit gen lidè Platfòm Pitit Desalin nan, Jean Charles Moïse, ki te fè deklarasyon plis nòt de près, men jounen jodi a li konvoke laprès pou l anonse ke li prale devan anbasad amerikèn nan 22 janvye ki ap vini la pou l egzije Prezidan Donald Trump mande pèp ayisyen an eskiz pou deklarasyon l te fè kont li jedi pase. Nan konferans pou laprès jodi an sou plas Desalin nan Channmas, ansyen kandida a la prezidans lan deklare se paske prezidan ameriken an pa konnen ki kalite kontribisyon Ayiti te bay bò kote Etazini nan batay endepandans li ki lakoz li trete Ayiti jan l trete l la. N ap tande lidè Platfòm Pitit Desalin lan, ansyen senatè, ansyen kandida pou plas prezidan nan dènye eleksyon yo ki te pale konsa. Nan konferans pou laprès la sou Channmas kote Robinson Henry te prezan pou Radio Kiskeya. Lè m tande deklarasyon Donald Trump, m pa kwè nou menm pitit Desalin yo, nou ka rete bra kwaze. Se sa k fè, jodi a, nou vin nan pye papa Desalin pou n mande tout kalite fòs pou n di nou pral reponn Trump 22 janvye k ap vini la a. Nou pral deklentche tout aktivite anndan peyi an pou n fè prezidan ameriken fè bak nan deklarasyon l lan. Jodi a, m vle tout moun sonje, depi lè nou ranse nan Repiblik lan pou n rive jodi a, nan tout moman kanpay la, nou te di pèp ayisyen an, nou pa gen chwa, gwo peyi an Pap fanyen pou nou. M pa di abandone yo non, men nou pa ka konte sou yo. An n defini yon lòt koperasyon sitou pou Ayiti. Trump pa konnen istwa peyi l. Li bliye si Ayisyen yo te kontribye nan revolisyon ki te fèt pou Etazini te lib. Yon lòt fwa ankò, nan non pitit Desalin yo, nou vin nan pye papa Desalin pou nou di malediksyon pou tout moun k ap trayi ti, pou tout moun k ap joure pèp Ayisyen an. An verite. Nou vin la a, nou pral deklennche mobilizasyon toutan Trump pa retrakte pou l mande eskiz devan pèp ayisyen an. Nou p ap antre lakay nou pa avan mobilizasyon nou pral deklennche anndan peyi a depi 22 janvye pèp ayisyen. Nou pral sòti isi a pou n al devan anbasad amerikèn pou n al di non, non, nou pa dakò depi dimanch. Mobilizasyon pral kòmanse le 22, n ap sòti isi an, n ap pase Belè, n ap pase Kafou Peyan pou n al bout devan anbasad amerikèn pou n al pale pawòl lan e se sa k fè jodi a nou chèche yon lye istorik ki senbolik douvan pye papa Desalin, papa nasyon an. Le fè ke se nou menm ki la pou n defann nasyon an, pou n defann min nasyon an, pou n defann enterè pèp ayisyen an. Pou n ranmase diyite nou, pou n ranmase karaktè nou e pou n konbat enjerans, pou n chèche sa n rele kòm pèp, otodetèminasyon nou. Se sa k fè, lè n tande Trump pale, Jovenel Moïse p ap janm reponn. Paske Jovenel Moïse, li senbolize sistèm nan tou. Wi, se lidè Platfòm Pitit Desalin lan, Konferans pou Laprès sou Channmas devan stati Jean Jacques Dessalines lan. N a retounen toutalè avèk lòt aspè konsènan divizyon nan sektè e opozisyon. Toujou nan dosye Trump lan, kòdonatè UNNOH, Pwofesè Josué Mérilien, nan konferans pou laprès jounen jodi a pa kache kòlè l parapò a deklarasyon prezidan ameriken Donald Trump fè kont Ayiti ak kontinan afriken an. Li se prezidan ki pa gen ankenn kilti politik, se sa ki fè li pa konnen ki sa peyi Dayiti te fè nan listwa. Dapre pwofesè Josué Mérilien, prezidan ameriken an pale konsa, se yon moun ki, alòske se li menm, Etazini ki kontwole kesyon eleksyon nan peyi a, k ap pèmèt yon seri de dirijan san karaktè, san tèt, e rive ap dirije peyi Dayiti ki lakòz nou nan sitiyasyon nou ye jounen jodi a pou yon prezidan tankou Donald Trump ap trete peyi Dayiti konsa. Nou dwe endinye selon kòdonatè UNNOH a pou mete moun tout bon nan tèt leta a ki kapab reponn ak revandikasyon popilasyon nou pa bezwen konkou peyi etranje. N ap koute pwofesè Josué Mérilien nan konferans pou laprès sa kote Amos Brévil te prezan pou Radio Kiskeya. Si Trump ta oze trete nou de peyi de merd se paske nou pa gon edikasyon, nou gon edikasyon de merd e nou gon siyasyon de merd tou ke Trump li menm ak akòl li di yo e kontribye a kreye. Jou jodi an se se pwisans enperyalis yo ki kontwole eleksyon nan peyi nou, se yo kap mete yon seri de dirijan tchoul ki pou e defann enterè enterè enterè yo kont enterè peyi a, kont enterè popilasyon an. Si nou gon siyasyon de merd, Trump se premye responsab, premye koupab anndan siyasyon sa avèk tout lòt ki pase avan li yo E tout lòt ki nan peyi enperyalis yo ap kontwole ti peyi yo, kontwole pou yo mete moun ki pa moun, moun ki san figi, moun ki san karaktè pou aji nan enterè yo kont enterè peyi yo, enterè popilasyon an. Jounen jodi an Ayiti, kontwòl eleksyon, swadizan eleksyon an, se yo menm ki kontwole l. Pou mete tchoul yo nan tèt peyi an pou yo ka vòlè richès peyi a epi yo kapab desann peyi a nan twou donk Trump li menm son prezidan de la merde li ye donk ki kòmn kontribye a menm jan ak lòt akolite yo ak yon sitiyasyon de la merde avèk konplisite yon boujwazi anti nasyonal yon klas politik tchoul ki pa gen karaktè ki pa gen sans de responsablite ki pa wè peyi ki wè pòch yo. e ki prè pou obeyi a tout lòd ke Trump oubyen lòt akolèt li yo nan nan pami peyi enpeyalis yo ap bay. Donk jounen jodi a, Trump trè mal plase pou l ta di jije Ayiti puiske yo menm se koupab premye koupab la. Donk boujwazi anti-nasyonal la k ap chache enterè l sèlman, boujwazi rapas la e polisye tchoul yo, sitwayen pasif yo, nou tout se responsab, nou responsab sitiyasyon sila a. E jouk jodi a alokazyon deklarasyon rasis Trump lan ki temwaye ke Trump se yon nèg ki manke kilti politik, kilti istorik tou, paske si l konn istwa peyi Dayiti, li pa tap janm oze di sa. Lèzòm, lèfanm de kilti di mond respekte Ayiti paske yo konn kisa Ayiti ye, kisa li ye, kisa nou fè. Si Trump fè sa, kòmsi se yon prezidan lamèd pou nou kòmanse bay yon premye repons. Men lòt repons kap bay la, se lè l di lap aranje nou pou nou òganize nou, Pou ke nou gen pwojè edikasyon pou pèmèt ke nou konstwi moun ki moun ki ka an mezi pou asire prezan e avni peyi a. Donk jounen jodi a, se pou nou enève, men se pou pran responsablite nou pou nou di n ap batay pou yo sispann pran dikta.
Laprofesè Josué Verilien a la tèt UNOA, epi kòm nou konnen jiska prezan gouvènman an, apa nòt sa k te soti, pa menm gen yon nòt ki soti nan Chanselri ayisyèn nan pou pale de konvokasyon chaje dafè ameriken an. Madam Diallo ki marye ak yon Afriken nan ministè afè etranjè, ebyen jiska prezan nou konnen prezidan pa di anyen sou dosye sa, ebyen genyen yon alye l ki pale sou sa se Yvon Bonhomme nan konferans pou laprès sou deklarasyon prezidan ameriken an, li di ke minis minis afè etranjè, nou pat menm tande minis se ministè, deja reponn chèf leta ameriken an E pou li menm kòmsi son dosye k fini e li di se nou menm ki dwe mete tèt nou ansanm kèlkelanswa e nan sektè politik e nou ye e pou nou dwe bay prezidan ameriken yon repons donk jan l pale a gouvènman pa ta gen anyen ankò pou l fè selon Yvon Bonhomme n ap tande.
Pati politik Parasol ap lanse yon mesaj bay kèlkeswa Ayisyen nan kèlkeswa relijyon oubyen kilt, pati politik, kèlkeswa kote w kanpe pou ke nou fè fon komen kont pozisyon rasis Prezidan Lèzetazini an, fon komen nan mete tèt nou ansanm pou n batay pou gen stabilite politik, pou n batay pou gen djòb nan peyi a, pou pitit peyi a. Sispann kouri al pran imilyasyon nan peyi etranje. Parasol ap di du menm kou li felisite diskou prezidan Jovenel la te fè devan asanble nasyonal la nan dat ki te 8 janvye k sot pase la, se kòmsi prezidan an te prevwa prezidan Lèzetazini an, se ayisyen k pou fè Ayiti paske se nou ayisyen ki ka devlope peyi n, se nou ki dwe devlope peyi n, pou yon manman fòme 2 famiy, edike. pitit yo e on bon maten e jèn kap kite peyi dayiti yo son bann jèn tou fòme yo ye fòk ayiti dabò l egziste pou nou menm nou egziste e pou ayiti egziste fòk jèn yo jwenn travay men an dwa entènasyonal reyaksyon an li fèt poul soti de gouvènman an de leta a e leta a jan li an diplomasi li reprezante pa le ministè dè zafè etranjè e se li ki kano ofisyèl. Delegan Kerel Dechapel, jan nou wè bagay la, se nou pou priyorize enterè peyi nou, pase kò nan sektè lavalas ou se ayisyen nou anba menm solèy la, menm dlo a, menm lanmè a, kò nan sektè tèt kale nou se ayisyen nou anba menm solèy la, menm dlo a, ebyen jounen jodi a fò n chita, ann fon konplo pozitif. Odela de diferan ka egziste entre nou, pou enterè peyi n, pou jèn nou yo sispann kite peyi a pa pile pa pakèt, pou peyizan nou yo sispann wè yo ke yo abandone, pou nou konstwi peyi nou an, pou n gen yon peyi, tankou papa nasyon yo te di li, yon peyi kote tout moun se moun, yon peyi kote tout moun dwe viv tankou moun. Men se se sèlman prezidan ayisyen k pa reyaji. Le prezidan du Salvador et les 54 pays de l'Afrique nòmalman yo bay repons yo rekòmande a Donald Trump. Non, mwen di w le pouvwa a reyaji. M wè l lèd tou non li lè li gon non li genyen e sa fè li reprezante la diplomasi nou li dirije pa pa le minisè zafè etranjè m wè reyaksyon kiba ki al ki trò trè fò men se toujou le minis dè zafè etranjè ki se pòt pawòl gouvènman an se sans. Wi donk se pòt pawòl nou kapab di sektè pouvwa ki t ap pale la se youn nan alye yo ki t ap defann jan gouvènman an kanpe nan dosye sa Yvon Bonhomme, pati politik Parasòl nan konferans pou laprès kote Amos Brevil te prezan pou Radyo Kiskeya. Biwo avoka entènasyonal yo ak Molegaf denonse konpòtman gouvènman ayisyen an jiskaprezan ki fè bèk atè pa rapò a deklarasyon Donald Trump fè konsènan peyi a. Nan yon konferans pou laprès jodi a nan lokal BAI a, Mèt Mario Joseph Raple anpil move aksyon Etazini poze kont Ayiti deja, epi dirijan yo pa janm bay yon reyaksyon ki nan pwopòsyonèl nan nivo atak yo sibi, peyi a sibi. Responsab BAI an nan konferans pou laprès lan fè konnen ke Ayiti toujou bese ba otorite ayisyèn yo devan ameriken paske. Se pa popilasyon an ke y ap defann, dapre sa l fè konnen, yo toujou koube yo devan entènasyonal la. Li mande popilasyon, sepandan bò kote pa l, pou l mobilize, epi l anonse y ap fè yon sit-in jedi ki ap vini la devan anbasad amerikèn nan nan Taba. N ap tande mèt Mario Joseph nan konferans pou laprès sa a, kote Didro Parent te prezan pou Radio Kiskeya. Fò nou pran desten nou an men. Se pèp ayisyen pran desten nou an men. Paske se pa pou ameriken mete moun nan pouvwa pou redwi nou kote nou ye a la. Se nou. E youn nan atansyon pèp la bezwen fè jounen jodi a la. Apa mobilizasyon pou reprann karaktè nou, pou reprann diyite nou pou n fè. Men tou fò nou anpeche. Fò nou anpeche mesye Jovenel mete sou plas konsèy elektoral pèmanan. Nou wè, se apati de vye eleksyon bidon. Yo ba nou yon seri de konze, yon seri de moun ki pa gen kouy, epi yo joure nou tou. Yo mete Gayo, yo mete Opon, yo mete Belanje pou fè eleksyon pou yo. Son sistèm li ye. Fò n kraze sistèm nan. Si n chita ap sou de bagay konjonktirèl, nou pa kraze sistèm nan, nou pa batay pou n kraze sistèm nan. Epi tou, lè ou mete moun nan pouvwa, moun nan p ap fè anyen pou ou, eben, eben, pran pouvwa w, se pou pèp la pran pouvwa l. Nou wè nan kesyon diplomasi an, nèg yo pa fè anyen. Dayè, moun Kolera te wè l, nou te tou esplike laprès li. Sa vle di, pi gwo pwoblèm nou nou te genyen, BAJDH te genyen, se te kesyon diplomasi an. Lè nou pale avèk lè peyi ki enterese pou yo pouse kesyon kolera, yo mande nou kot Leta ayisyen. Se sistèm Petion sa a ki fè nou pa gen lopital jeneral nan eta li a, pa gen lopital nan peyi a, pa gen lekòl pou moun al lekòl. Donk, se pou pèp la pran sitiyasyon nan men, pran beton an. pou l fè diplomasi se sou egzanp fè diplomasi paske nou echwe nou wè mesye yo pa pwoteste nou gen yon lèt k ap sikile lèt la pa gen siyati yo kon lèt lèt pa gen siyati de pwotestasyon li pa ki moun ki siyen l tout nèg pè e tout nèg mare pye yo mare nan pye tab la tout nèg pè bon e poukisa depi Lèzetazini pa janm mete yon anbasadè ann Ayiti. Pap di plas ou tou nou konn sa. Se resiprosite. Si ou pa ou pa gen anbasadè bò Russia mwen menm map etire pam nan map al jwenn chaj Janil afè tou. Donk nou gen de moun ki fèb. Se pou tèt sa BAI, IJDH avèk lòt kamarad alye òganizasyon alye nou, nou pral pike pikèt nou devan anbasad amerikèn men pa sèlman devan anbasad amerikèn e nap anonse lòt dat yo devan ministè afè etranjè, devan palè nasyonal paske yo di Se prezidan an, se li menm ki genyen mesye k nan palè a, se li menm ki genyen, ki chèf diplomasi a.
Vwala, se responsab biwo avoka entènasyonal yo, BAI, ki t ap pale konsa, mèt Mario Joseph nan konferans pou laprès jodi a. Sou bò pa l, alatèt Moleghaf lan, David Oxygène, denonse deklarasyon prezidan ameriken Donald Trump li konsidere kòm yon konpòtman rasis epi yon enjerans tou, Etazini ak lòt gwo peyi enperyalis yo ap fè nan zafè entèn peyi Dayiti. Li mande tout òganizasyon ki santi yo endinye fas ak deklarasyon prezidan ameriken an pote kole ak yo nan sitin y ap òganize, Molegaf, e ak BAI, 18 janvye ki ap vini la, devan anbasad amerikèn nan nan Taba. N ap tande David Oxygène toujou nan konferans pou laprès sa a, kote Didro Parent te prezan pou Radio Kiskeya. Kesyon enjerans gwo anbasad yo atravè donk òganizasyon ong yo, usaid, Inyon Ewopeyèn, nou wè se yo menm k ap fè lalwa anndan peyi a, lafòs ki defini relasyon avèk Ayiti. Kesyon politik neyoliberal la, kraze Teleco, APN, ona, SMCRS. America Dossier te nsiste sou bagay, li di, Le péché originel d'Haïti sur la scène mondiale, Sè sa liberasyon. Men peche nou wi, yo konsidere nou fè. Nou wè nou mete donk pi gwo lame deyò ki te lame donk Napoleon tap dirije an men sa nou te fon peche. E nou wè plizyè atak fèt deja avèk donk e lè Etazini pou retounen avèk kesyon esklavajis la nan kesyon kòve an 1915. Efektivman se vre. Donk nou wè Trump li veritableman rasis anvè donk pèp ayisyen e li anti peyi kote ke ekonomi yo vrèman fèb. Spesyalman Ayiti. Li anti donk Salvadò, li anti donk Afriken yo, nou wè konpòteman l. Fas avèk sitiyasyon sa a, nou menm kòm òganizasyon delit, Moleghaf, BAI, JDH e ot. Ke fè? Ki sa nou dwe fè? Kote ekriven nou yo? Kote moun ki nan literati yo? Kote moun ki fòme yo? Kote yo? Ki pozisyon yo? Ki pozisyon yo? Kote donk swadizan di nasyonalis yo? Ki pozisyon yo pa rapò avèk deklarasyon Trump lan? Travayè yo pral leve kanpe, men mas popilè ap leve kanpe. Se tout lòt òganizasyon ki endinye yon tèl konpòteman, anben nou di jedi kap 18 janvye 2018 devan anbasad amerikèn, nou pral fè yon sitin. Donk nan sitin sa nou pral deklare donk Donald Trump persona non grata pou pa janm pile tè sa a. ki se tè papa Jean Jacques Dessalines.
Vwala, se David Oxygène nan konferans pou laprès sa alatèt Moleghaf lan. Konferans pou laprès Diderot Parent te kouvri pou Radyo Kiskeya. Konsènan dosye sa, nou konnen ki kontinye nan aktyalite a prèske yon semèn depi ke prezidan ameriken an te fè deklarasyon sa. Ebyen gen de entènot ki transfòme ensilt Donald Trump yo, yo fè tounen yon klip ki ap fè pwomosyon pou youn nan 54 peyi an Afrik yo, Namibi. E daprè enfòmasyon AFP bay, yo pase prezidan ameriken an nan betiz sou YouTube e kote ke yon vwa off ki pran vwa prezidan ameriken an. fè yon klip ki se imou pou fè pwomosyon touristik pou Namibi. Entènot sa yo, yo pase Donald Trump tout sa l te di yo nan betiz avèk klip sa ki tou vire pou fè pwomosyon pou touris vizite Namibi ki deja gen anpil moun ki al fè safari ladan li, daprè sa Huffington's Post rapòte jounen jodi a. Prezidan ameriken an, bon nou konnen sa k te pase jedi nan Mezon Blanch, tout moun konnen l, gwo jounal tankou Washington Post ak New York Times rapòte l byen ke otorite ayisyen yo poko fin sèten e paske se o kondisyonèl kominoke kominike yo te difize a te pale de sa e pa janm parèt ankenn lòt kominike ankò e sou sa. Anwetan, anbasadè peyi Dayiti an nan Washington, Paul Altidor, apre sa pa gen ankenn otorite nan peyi Dayiti ki konfime deklarasyon. Donato. Alòs, li te site non Ayiti, kontinan afriken an ak Salvadò, e chèn sa a ki sou YouTube EES deside transfòme ensilt yo, yo fè l tounen yon klip imoristik pou fè pwomosyon pou touris al vizite Namibi. Nan videyo sa a, ou tande yon moun, yon vwa off ki ap imite Donald Trump e ki ap envite pèp ameriken an pou y al vizite Namibi ki se yon peyi de merd, youn nan meyè peyi de merd ke ou kapab jwenn sou planèt lan, dapre sa videyo a di, e nou menm genyen yon lak ki mayifik ki anba tè, ki sou teren, ki sanble ak yon twou kote rat antre, dapre sa videyo a pousuiv pou di, vwa off lan k ap pale toujou men kòmsi yo fè se Donald Trump ki t ap pale. e ki montre de imaj ekstraòdinè de peyi sa ki epoustouflan, e son peyi ekstraòdinè e de imaj natirèl ke l genyen ki fè tout moun reve, e videyo a fini e pandan ke l ap pase prezidan ameriken ki montre inyorans li paske l pa t menm konnen non Namibie a e nan yon konferans pou laprès. Donk e se yon fason kwè yon lòt yo jwenn pou yo e koresponn ak Donald Trump. Nou prale kwelye la an pwovens, dabò nan Nòdès, mouvman òganizasyon peyizan Monben Kwochi mande otorite konsène yo pou yo ogmante valè polisye nan zòn sa epi ba yo mwayen pou yo kapab fè travay yo. Plis detay ak korespondan nou Benoît Lafontant.
Fondatè mouvman òganizasyon peyizan Mobe Kosyon, Souven Grégoire, kontinye ap mande Direksyon Jeneral Polis Nasyonal la kapab dote polisye ki nan komisarya Mobe Kosyon mwayen deplasman yon fason pou kapab kontwole premyè seksyon ak dezyèm seksyon an paske dezyèm seksyon an se yon zòn ki anpil ti motosiklèt pa ka reponn a egzijans ofisye se machin k ap pi favorab pou yo pou pèmèt popilasyon jwenn sèvis.

polisye an paske 2 ou 3 grenn polisye pa sifi pou komin nan mwen mte kochi de nou an la potan pou radio kiki a. Wi nap rete nan nò toujou fwa sa avèk korespondan nou Gérard Maxineau kap pale nou de prezans yon delegasyon polisye ki te gen nan tèt li enspektè jeneral an chèf polis nasyonal la Ralph Stanley Jean Brice ki te vizite depatman nò a wikenn ki sot pase la pou te kapab panche sou divès pwoblèm polisye yo genyen nan divès komisarya nan rejyon sa a. Je a Maxino pou plis detay. Efektivman yon delegasyon enspeksyon jeneral lapolis ki te gen nan tèt li enspektè jeneral an chèf Rastande Jean Brice pase anviwon yon semèn nan nò peyi an kote yo te vizite plizyè komisarya, espesyalize, prizon sivil, ponpye ak direksyon jeneral nò pnh. Objektif envitasyon sa a se pou enfòme nou de yon toune denspeksyon e dankèt ke IG pnh fè nan departeman nò. Enspeksyon sa a rantre nan kadre nòmal travay nou ki se fè enspeksyon, ankèt, kontwòl, odit.

Polisye yo. Nou pwofite tou pou n kapab konseye yo, pou n kapab pataje avè yo, pou n ba yo bon jan konsèy pou ke karyè yo kapab dewoule de fason konvenab. Nan toune sa a, Enspeksyon Jeneral chita avèk otorite yo tou, otorite sivil yo, otorite lokal yo, de fason pou nou kapab. Tande yo pou n kapab konnen ki jan ke yo konstate ke lapolis ap travay nan zòn pa yo a. Finalite a, se kapab pote yon plis pou ke chak kote nou pase ke travay la fèt pi byen, pou ke misyon lapolis ki se pwoteje avèk sèvi popilasyon an, pou ke misyon sa fèt de fason kòrèk, de fason konvenab. Anketè IGPNH yo te trete 9 dosye plent kèk manm nan popilasyon an te pote kont kèk polisye. Anketè yo te entèwoje 7 ajan e konvoke 3 lòt nan enspeksyon jeneral Pòtoprens, selon komisè Jean Claude Benjamin. Delegasyon IG pnh a di li konstate yon manm efektif polisye ak materyèl nan plizyè komisarya ak sou komisarya nan depatman Nò a. Gérard Maxineau, Cap-Haïtien, pou Radio Kiskeya. Mèsi na folot kanpe. 30 jou nan. Nap prezante w depi studio Bertrand Pierre Louis nap salye tout entènot yo kèlkilanswa kote yo ye ki ap resevwa nou alòs nap retounen tou sou komemorasyon dat 12 janvye 2010 lan nou konnen semèn pase a fè 8 an depi Ayiti te viv evènman sa nou poko janm soti ladann jiskaprezan. E se te 2 gwo evènman k te make aktyalite a nan finisman semèn pase a, ou te genyen komemorasyon sa k t ap fèt le 12 janvye e lavèy deklarasyon mesye Trump lan ki ta pral tonbe sou konn yon bonm e sa te pwovoke anpil anpil reyaksyon ki te pran anpil plas nan jounal lan ki te fè tou gen 2 deklarasyon nou pa t gentan pase tankou pa egzanp e òganizasyon ki ap defann dwa moun yo ki te bay pwòp analiz yo ak bilan yo e konsènan sitiyasyon dwa moun e ki te pèdi tout sa yo genyen nan tranbleman de tè ki te twouve yo nan kan e jounen jodi a 8 an apre. Pa egzanp gen yon dosye rnddh e pibliye e nan dat sa e 12 janvye 2010 12 janvye 2018 viktim sa yo ke yo bliye epi nou kapab di mizè e nan peyi dayiti vin genyen yon lòt kalite vizaj e paske moun sa yo yo vin fè pati de kòhòt moun ki pi pòv nan peyi a e ayiti se youn nan prensipal pwodiksyon ke l genyen andedan peyi a l ap pwodwi e yon povrete yon mizè de mas e ki bay yon ki gon pwo yon lòt konsekans ki se pi gwo ekspòtasyon peyi dayiti se voye pitit li ilegalman. al monte tant yo nan lòt peyi. Sa vle di depi w ap debake nan yon peyi de fason ilegal, ou ekspoze a tout kalite pwoblèm e youn nan pwoblèm yo, ou pa fouti entegre w nòmalman nan sosyete kote ke w ale a, ou son moun k ap viv a kè sote, pitit ou pa ka benefisye e de tout sa ki genyen nan peyi a e menm lè w ta benefisye l men w son moun ki antre nan pòt dèyè pou w antre nan yon peyi ki pa t ap tann ou, ki pa t voye chèche w, ki pa bezwen w ebyen Ayiti spesyalize nan sa e nou wè otorite yo bra kwaze okontrè yo ankouraje sa paske yo bay moun yo fason pou yo kapab jwenn paspò pou mete deyò pou al nan de peyi pou kwè l ye la ki pa gen twòp egzijans kote ke depi achte yon biyè avyon m pap site non peyi men tout moun mèt swiv je m kote m ap gade epi y ap wè sa m ap di e depi ke w rive yon mil vye mil dola nan men w ke w gen dwa e pran yon kout ponya isit pou w al avè l Ou se fo touris, epi apre sa yo vin kase ponyèt ou, yo pran kòb la nan men w depi nan ayewopò, pou mèt kòb la, voye l tounen, epi ou menm ou lage, de bra balanse nan peyi sa a, ou pral ranfòse kòhòt moun ki pi pòv, ou antre nan besment peyi an, ebyen sa pa fè otorite nan peyi Dayiti anyen. Alòske yo te di w, yo t ap mete lajan nan pòch ou, yo t ap mete manje sou tab ou. Donk 8 an apre tranbleman de tè a nan e analiz e rapò rnddh nan e ki te lakòz plizyè milye pale de 300 mil moun ki te pèdi lavi yo sitiyasyon an pa bèl daprè sa rnddh ekri nan rapò l la. Otorite nan leta a yo ki ap vin bay yon tout kalite bilan ke yo fòje. Rezilta sa yo ke y ap pale de yo pa gen moun ki wè yo ak je yo, alòske plizyè milye moun ki viktim toujou jiskaprezan ap viv anba tant men moun sa yo kache, yo pa nan lari ankò. E moun sa yo, menm jan ak popilasyon an jeneral, yo lage pou kont yo, se yo menm ki pou degaje yo pou yo pa mouri chak jou. Timoun yo, yo prèske pa gen anyen pou yo manje, Sa yo ba yo a pa ase pou yo grandi, donk se de timoun ki souzalimante, ki ka soufri maladi malnitrisyon, kwachòkò, e anpil ladan yo se an ranyon yo ye, ou wè yo nan kan sa yo rele kan deberjeman, ke popilasyon, kòm se li k ap bay tèt li mwayen, yo rele yo vilaj, yo pa aksepte moun yo rele yo kan ankò, e nan zòn ko yo te yo relokalize yo. E gen kèk nan timoun yo, sa k gen chans yo al lekòl, men gen yon pakèt lòt ki pa ka ale. Sitiyasyon sa kapab vin pi grav e pral founi plis timoun ankò nan lari nan tan ki ap vini la. Rnddh kap pale toujou, dwa pou moun benefisye sante, pou gon kay ki gen nen nan figi l pou ou viv, pou gen edikasyon pou tout pèp lan, ebyen dwa sa yo chak jou yap pase anba pye. Anplis de sa, sèten nan viktim yo jiska prezan yo pa vle etan done leta lage yo, Afè de kan yo pa vle moun di e nan kan yap viv. Pou yo menm e yo pa gen anyen yap tann nan men leta sa a e vin jwenn tou tout e ong k tap ride yo kite peyi a e sa vin fè ke se yo menm kap debouye yo pou kont yo. Pou rezon sa a yap viv nan dezòn pafwa pou leta pafwa pou prive ke se yo menm e ki defini kijan yap viv ladann e avèk anpil zagribay yo fè de avèk de todi. ke yo rele vilaj, antre gimè, pou montre ke kote yo ye a, yo la. E yo p ap deplase. Kote yo tabli a, yo la pou lontan. Sepandan, zòn ke yo okipe yo, ke yo rele vilaj yo, se yon lòt espès pakèt bidonvil ki lage plizyè kote. Rnddh estime ke malè sa yo rele 12 janvye 2010 ki te tonbe sou pèp ayisyen an, si te gen lidèchip se ta pou okazyon pou peyi an te pran Ray devlopman tout bon. Dat sa yo tap refè nòm yo nan kesyon kay, ou tap wè lòt konpòtman ayisyen yo tap genyen etc. Okontrè peyi a e bak li fè. E li chak jou pi plis lap retire kò l nan sa ki konsène wout eta de dwa ak demokrasi. An definitiv eta, leta ayisyen li trè mal abòde, trè mal jere pwoblèm nan. Pa gen ankenn plan. pou rekonstwi anyen ditou se pa vre e manti. Pa menm gon kanpay pou sansibilize moun yo pa rapò a konpòtman ke yo dwe genyen lè jan de katastwòf sa yo vide sou yo, tonbe sou yo, aneyanti yo. Pa gen ankenn akonpayman tou nan sosyete a pou moun ki pi pòv yo. Moun ki pèdi tout sa yo te genyen nan tranbleman de tè 12 janvye a e pa gen ankenn dispozisyon ke leta te pran pou ride ayisyen sa a yo, pou yo ta rebati de kay, e moun k ap bati kay yo pou ta asire yo ke tranbleman de tè pap kraze yo, kidonk kay parasismik. Anplis de sa pa gen anyen ki fèt pou amelyore kondisyon lavi popilasyon ki viktim yo apre tranbleman de tè a, e menm apre lè tout ajans imanitè, tout ong fin kite peyi a. Akoz de peye lage danbalawè do kò likid gouvènman ayisyen an, jounen jodi a lamizè a li kaye e l gaye, nou kapab di li chanje figi e li vin gen plis moun ladan l. Jounen jodi a, ebyen bidonvil sa yo kote popilasyon an te al pare move tan ke yo te mete yo nan premye tan apre 12 janvye 2010, se yo k vin tounen vilaj yo. Ki pa gen ankenn sèvis ladan l. Pa gen dlo, pa gen elektrisite, pa gen twalèt, pa gen wout, pa gen anyen. Pa gen menm, pa gen menm ladan yo ki ka, gen ka petèt eseye twonpe solèy, men yo p ap fouti twonpe lapli ni labou. Akoz de tout sa ke yo konstate, nan okazyon uityèm anivèsè tranbleman de tè a, rnddh kwè li klè ke sa n te konn rele sitwayènte nan peyi Dayiti an, li pa lamòd ankò, l depase. Peyi a bezwen yon lòt kalite tip de sitwayen ki angaje. Li bezwen yon lòt kalite otorite ki responsab, ki respekte nòm, ki kapab vrèman goumen pou valè yo, pou yo egziste, pou prensip dwa moun respekte. Moun ki kapab mete kòm priyorite defann enterè pèp ayisyen an, kidonk kolektif lan. E se pri sa a ke entèvansyon Leta a sipoze peye. e ki ap pote rezilta paske y ap efikas, ki kapab pèmèt moun ki te viktim sa yo ke yo bliye rejwenn yon ti kras dinite, selon rapò rnddh, n ap raple ki se manm FIDH, pibliye e uityèm ane tranbleman de tè 12 janvye 2010 lan. Alòs li di l resanse 30 kan, yo rele kan kote te ebèje moun yo, ki vin transfòme an vilaj. E sit kote yo te relokalize yo nan tout zòn metwopolitèn nan nan 9 komin sa yo ki chita nan depatman Lwès, Dèlma, Petyonvil, Taba, Site Solèy, Kwadèboukè, Leyogàn, Kafou, Gresye, Pòtoprens. Pami kan oubyen vilaj sa yo oubyen sit sa yo NDDH di l vizite 21 ladan yo ki lokalize nan 6 komin nan depatman Lwès lan e kote pou pi piti gen 10 mil 835 mil fanmi ki ap viv.

Nan gre CNDDH di l vizite, vilaj Kanski, Teren Lakolin, nan Dèlma, e yo te pale avèk moun ki ap viv nan Kan Etzer, Kan Benediksyon, Sit Relokalizasyon Kanaan, Sit Relokalizasyon Refijye, Sit Relokalizasyon Sen Lwi, e vilaj De La Gras. Donk pami sit yo te ale yo, genyen tou nan Taba, e sit Sent Etyèn 1, sit Sent Etyèn 2, nan Kwadèboukè, yo vizite sa yo rele mega sant Koray Sestres nan sektè 3 avèk 4 nan Petyonvil, rnddh te ale nan Tabar Issa, Bwa Grefen. Donk sitiyasyon nan kan sa a yo ki tounen vilaj, sit relokalizasyon yo gravman grav, daprè sa òganizasyon presize nan rapò l 8 an apre tranbleman de tè a. Moun sa yo, yo bliye yo e yo lage yo yon kote se yo kap debouye yo pou kont yo. Nap retounen nan aktyalite a, grèv ankò nan lajistis. Prezidan sendika grefye Dayiti yo, Yves André Joseph anonse apati 22 janvye ki ap vini la, yap rekòmanse ak grèv li di manch long, e grefye, isye ak komi pakè nan tribinal lan nan 18 jiridiksyon peyi a. Nan entèvyou l bay Radyo Kiskeya jounen jodi a, prezidan sendika grefye Dayiti yo denonse manèv dilatwa li di otorite ki konsène yo ap fè olye yo pran dispozisyon pou yo reponn ak revandikasyon yo jan yo te fè omwens 2 grèv ki te bloke fonksyonman lajistis lan. Yves André Joseph, ki pa t vle devwale estrateji yo, daprè sa l di nan laprès, deklare fwa sa a, Grèv la, l ap gen yon lòt dimansyon pa rapò a grèv ki te fèt deja yo e ki te fè anpil moun soufri. E n ap koute prezidan sendika grefye Dayiti yo, e mèt Yves André Joseph nan mikwo Vladimir Maurice Ridley. Aprè tout tèjivèsasyon, gagòt e mesye yo te antame ansanm avèk nou depi tout ane 2018 la nan kad batay nou rive jouska Fen ane 2017 lan dizon yo pa janm rive fè anyen se ankò bout pawòl, blòf, mantè sou tout fòm, sou tout li, tout tip de mantè degize ebyen 2018 lan rantre nou menm bò kote pa nou etan done ke nou vin rann nou kont nan afè avèk yon ansanm de moun ki kwè ke yo se les plus grands bluffeurs ki genyen pou sou planèt lan e yo kwè yo kapab kontinye jwe avèk sa yo rele dwa moun genyen e ansanm de sa konstitisyon manman lwa peyi an bay tout Ayisyen. Sè pou pèmèt ke yo viv byen e nou kapab di ansanm de sa trete e konvansyon entènasyon. Ebyen nou di jodi an, an 2018, janvye 2018 sa a, nou pran baton pelerin, nap pran baton pelerinaj nou bonè bonè. E yè nou te an konsètasyon e tout 18 jiridiksyon aktyèlman la nou an konsètasyon pou pèmèt ke a pati de lendi 22, grefye, uisie e komi pakè nan 18 jiridiksyon peyi a, m kwè yo tout.

Se manch long lap ye. Don se manch long lap ye paske e pa grèv lundi lap desann. Kote nou ye la tout sosyete an rann yo kont m kwè tout moun notabl du peyi sil y'en a ankò kòm nou konnen ke ki gen kèlke toujou yo ka rann yo kont jodi an fòk sosyete an kòmanse rele le prezidan de la repiblik, le parleman ayisyen e tout rès moun ki gen jesyon peyi sa nan men yo pou yo di yo ekoute bagay la pa ka kontinye konsa. Raple nou prensipal revandikasyon grefye yo ki fè ke nan kòmansman ane 2018 la nou oblije dekrete yon modòd grèv. Menm sa nou te atann ki te pi piti an yo pa janm rive rezoud li, revandikasyon se aryere de salè de 2012 a 2017, kat de debi, bon dacha, kat dasirans lè y ap prelve kòb sou nou yo pa janm ba nou l lan, nou genyen la kesyon de meyè kondisyon de travay e meyè rit kont e la kesyon egalman de vòt avan pwojè de lwa nou ke nou genyen nou soumèt ba yo, yo pa janm fè ka de li.
Pandan se prezidan sendika grefye Dayiti yo Yves André Joseph ki tap pale konsa ki anonse grèv apati 22 janvye ki ap vini la lendi 22 janvye nan 18 jiridiksyon lajistis nan peyi an jiridiksyon sa yo e kote ke grèv la konsène isye men tou komi pakè ak grefye e ki endispansab pou tout tribinal fonksyone. Kò dè anseyan endepandan non sendike kar pwomi nan yon konferans pou laprès demanti minis edikasyon nasyonal la pwofesè Pierre Josue Agénor Cadet li di ki kontinye ap di li ta fin peye anseyan yo selon responsab òganizasyon evn sen jak gen plis pase mil 500 anseyan jiska prezan ki gen lèt nominasyon nan men yo e ki pa janm touche. Pwofesè a fè konnen plis e nan e kap travay pwofesè kap travay nan lise Lasalin Site Solèy ak lise Nasyonal Duvivye e ki sou wout 9 lan. Yo pa touche. E Ren Senjak ki tap pale konsa nan non òganizasyon Kò Pwomi an fè konnen yo te bay minis lan e plizyè lèt e plizyè lèt e yo te bali e poul te peye anseyan yo 2 lane ke yo dwe yo Minis lan peye sèlman 9 mwa san ke l pa di ki kote rès lajan an pase. E n ap tande Evans Senjak, pwofesè nan lise, ki t ap pale nan non Kò Pwomi nan konferans pou laprès jodi a kote Amos Brevil te prezan pou Radio Kiskeya. Kò Dèfwesè Militan Endepandan e Non Sendike pran chimen laprès jounen jodi a avèk on komite ki sòti nan Lise Site Solèy, Lise Lasalit, Lise Nasyonal de Duvivye. Nou pran chimen laprès se pou n mande nonm sa yo rele Pyè Joze Ajenò Kadè èske s on grenn li bwè pou l bay manti. Rezilta pa nan bouch, rezilta se sou teren. Maten lè n ap tande misye se gwo lapèn. Kote nou on nèg swadizan minis pou l kanpe o gran piblik pou l ap di men ansanm de reyalizasyon ke l fè anndan stèm nan. E jounen jodi an, sa k pi tris la, Aljenò pran plas Lisyen Jira. Kot on nèg kanpe, li di w travay prezidan Jovenel fè avan ennan, konn gen prezidan k pran 2 manda k pa menm fè l. Pandan ke kote misye minis lan, menm pwoblèm yo l pa ka. Jounen jodi an, Kòw Pwomi ak alye l yo ap di ki lè minis. Pierre Josue Agénor Cadet ap sispann bay manti. Fòk manti kaba anndan sosyete a. Ann pran pa egzanp, avan rantre septanm 2017, menm nonm sa a, li te di, avan 4 septanm 2017, tout pwofesè, pokonomist, menajè, gadyen ak sekirite k ap travay depi 2, 3, 4, 5 an, poko nome yo. ap gen lèt nan men. Jodi a, nou 16 janvye 2018, jiska prezan yon grenn moun sa yo poko jwenn lèt. Pandan l kanpe nan tout radyo, l ap ouvè lalwèt li, l ap pale. Dezyèmman, menm minis sa a, li pran radyo, l ouvè bouch li, li di l peye 2 mil 700 moun ki gen lèt nominasyon nan men yo. Jiska dat 16 janvye, gen plis pase mil 700 moun ki gen lèt nan men yo. Poko janm pran non. Menm minis sa a, yo te ba l 8 milyon de dola avèk pou l te peye 27 mil moun sa yo k gen lèt nan men yo a 15 an epi l peye moun sa yo 9 mwa. Eske sa yo se pawòl mwen fè sou minis lan oubyen se verite m ap bay? Paske se nou menm se sou teren n ale, nou gade rezilta yo, nou mezyon. Pa gen materyèl pou nouvo segondè e w di m travay y ap. fè pandan avan ennan, li plis pase dizan. Se poutèt sa, nou menm nan Kòpromi, nou di, nou ankouraje e solidarize ak tout òganizasyon pwofesè, ak tout sendika k ap travay pou valorize metye ansèyman an Ayiti, pou lise ak lekòl nasyonal yo byen fonksyone, pou pwofesè yo travay nan bon kondisyon e pou elèv yo aprann nan pi bon kondisyon. E sa fè tout mouvman grèv nou menm nou ankouraje yo e n solidarize avèk yo.
Evens Saint Jacques, pwofesè nan lise e ki ap defann sitou pwofesè nan lise Lasalin Site Solèy e ki denonse politik minis la ap mennen nan tèt ministè edikasyon nasyonal. E yon lòt pwofesè ki nan lise nasyonal Duvivier Samuel Tombeau ki te nan konferans pou laprès nan tou raple nan ki sikonstans li se ladann nan te louvri, e fè konnen menm direktè a poko janm nonmen men lè direksyon lise a bay rapò sou tout aktivite lise ap mennen bay ministè a, yo pa janm ba yo ankenn repons e tout demach yo fè tou nan direksyon bò kot ministè a pa bay rezilta. Nap tande pwofesè sa Samuel Tombeau li menm li afekte nan lise nasyonal Duvivier toujou nan konferans pou laprès sa kote Amos Brevil te prezan pou radyo Kiskeya. Bon fòk nou diw se yon lise ki sou minis Jean Beauvoir Dorson, tranzisyon, e depi lò okenn pwofesè ladann pa nome. Malgre sa pwofesè yo toujou vin travay, nou nan son pinga avèk minis lan, nou pral leve kanpe la paske nou pa kapab ankò. Nou a bout nan lise tou. Lise a li rive nan segondè 3 aktyèlman la. Nan segondè 3. Non segondè 3 sa se li yo rele yo te rele reto. Se kòm si leta lage nou pou kò nou. Nou pa gen laboratwa enfòmatik pandan ke y ap di nou nou segondè nou ta gen laborat si nou pa gen bibliyotèk. Kòm si pwofesè yo nou menm nou yo poko yo poko nome. Se pa gon grenn pwofesè ki ko nome okenn pèsonèl. Direktè a se sou presyon li ye li poko nome. Yon lèt a il te gen depi sou Jean Beauvadosson men li poko nome. Poko nome. A nou poko nou bon nou an Ayiti nominasyon. son pwoblèm, peye pwofesè son pwoblèm. Ou tande gen gen 2700 ki nome, se se son ti kal ki touche ladann e minis lan di l peye yo tou. Konprann? E minis lan maten an l di li pral nome moun depi depi septanm lap di pawòl sa a. Sa vle di se mobilize Bose ap mobilize pou n fon eklatman anndan peyi a paske minis li yo mechan anpil nan moman sa a. Koman l pa konnen? M ap ba ou. Lise a pat kapab e ouvri pou kont li. Se otorite ki te ouvri l e direktè a, li toujou ap travay de konsè avèk direktè depatmantal. A chak fwa gen reyinyon l patisipe e nou remèt lis de desizyon de fen dane, nou remèt lis de enfòmasyon de klas. Yo konnen n egziste. Pandan konferans pou laprès Corpobi, e se youn nan e pwofesè nan lise Duvivier, Samuel Tombeau, ki t ap pale la. San tranzisyon n ap resevwa envite jounal 4 è apremidi a, Doktè Georges Michel, E sou skandal e deklarasyon rasis prezidan ameriken Donald Trump pwovoke, non sèlman an Ayiti, men dan le mond, l ap reponn kesyon Beethovens François Fils. M pa ka okipe Trump paske Trump di tou wo sa anpil ameriken panse tou ba. Paske an 1915, William Jennings Bryan ki te sekretè deta prezidan Wilson ki ta pral anvayi nou, te trete nou de niggers speaking French, nèg nwè ap pale franse. Lè yo te vin isit,

Litali, se te de ti zandwa ki te trè pa bon lan tchanpay, e moun yo te rive an mas Ozetazini. E misye di konsa l ta renmen gen Nòvejyen ki rantre Ozetazini, men tan Nòvejyen an fini, paske pou lè Nòvejyen ki alèz lan peyi yo, Lèzetazini s on shithole ke l ye. Moun ki vwayaje al Ozetazini, al emigre Ozetazini, se pa foli yo fou ki fou ki vwayaje, Yo bezwen amelyore sò yo ekonomikman. Or, Nòvejyen an alèz lakay li, li pap vin viv Ozetazini. M ta di Mesye Trump tou ke l bliye kiyès ki madanm li. S on Slovèn ki soti lwen yon peyi lan Lewòp balkanik ki te sou tan Yougoslavi. Yon kote, yon blèd, yon shithole tou. E ke Maram Melania Trump, s on ti malerèz li te ye ki vin Ozetazini pou lwen epi l al chèche lajan. Se konsa l tonbe sou Donald, li marye avè l. Donald Trump pa ka sou do bèf la. Moun ap pale ti mal. Bonl mwen repasel tou. Gade kiyes ki akotel. Yon imigran men se pa yon imigran de Norvèj non. Se yon imigrant ki pat gen gran choz ki soti relativman ba. Yon ti peyi de Lewòp balkanik. E m ta di twòp tou ke gran papa l ki son alman ke l ye te kite lalmay se pa paske afè l te bon ke l al Ozetazini.

Bon met sa nan tèt ou, ou pa chwazi fanmi w, ou pa chwazi vwazen w. Wap toujou gen de relasyon avèk pèsonn yo. Relativman a jan Washington ap entèfere nan bagay ayisyen, se paske ou gen yon pakèt òm politik ayisyen, se sous ou yo ye, se trèt yo ye, yo fasilite entèvansyon etranjè. Men de lòt kote, Kenyo Vincent te konn di ke Ayiti est le tombeau de la diplomatie américaine. Kenyo Vincent di ou konsa ke Lèzetazini yo mèt gen fòs militè, mèt gen lajan, men se echèk politik sou echèk politik rankontre an Ayiti. Donk ou menm tou ou gen fason pou peze yo, pou fè yo jete kòb yo, pou imilye yo tou pou pa akòde anyen, pou yo pa gen oken rezon dèt oufyè. M ap rakonte yon bagay sou radyo a, mwen menm, nan tan twazyèm okipasyon an 2004, mwen te di Jeneral Ronald Coleman, ki te kòmande twazyèm kò ekspedisyonè militè ameriken an Ayiti, ke se yon bagay ki trè inigran pou nou Ayisyen ke Lèzetazini anvayi nou twa fwa lan mwens yon syèk. Ebyen mwen m dakò avèk ou, se pa 13 milyon pou nou ayisyen ke Lèzetazini anvwaye anvayi nou 3 fwa an mwen de kèk, men se yon bagay ki ekstrèmman imilyan pou nou ameriken tou, ke nou anvayi nou 3 fwa lan yon syèk, lan mwens kon syèk, e ke nou pa regle anyen. Alòs silvouplè Doktè Michel, pa imilye nou yon katriyèm fwa, pa fòse nou anvayi nou yon katriyèm. Jeneral Fort Coleman te byen konprann dinamik entèvansyon militè ameriken an Ayiti. Entèvansyon pou Pat pran an se te nimewo 2 a. Apre sa w mèt pran yo youn apre lòt ad infinitum, sa pa gen oken enpòtans ankò paske ou kapab transfòme entèvansyon militè sa yo an dè echèk politik. Le but de toute opération militaire son résultat politique. Si w rive kapote rezilta politik sa a, se ou ki genyen lagè. Se pa moun ki vin avèk konben bato, konben avyon, konben sòlda. Se tenten, se rezilta k konte. Ò, Ayiti. Se pou Ayisyen ye, se Ayisyen k kòmande an Ayiti, sa pou Ameriken konprann. Jodi a gen anpil moun k ap pale de responsabilite istorik Washington nan soudevlopman sou plan ekonomik peyi Dayiti, tout tò sa fè nou avèk tout okipasyon ke n te konnen. Jodi a la a,

Nou sò gen vwazi. Raple l de twa bagay. Raple l kote madanm li soti. Raple l kote gran papa l soti. Raple l ke yo te trete nou de Nigèz pikin French e de makak e de raton lavè e de ravèt. Nou konn sa. N abitye. Silans se Prezidan Jovenel Moïse. Bon, li pa, gouvènman ayisyen te pwoteste, te pran nòt pwotestasyon. Pwazin fè plis twòp lan pou chaje a pwoblèm avèk Haïti a. Li ka tout Afrik yo vle. Se pa Ayiti sèlman l pran, li pran tout peyi afriken an jeneralman sèlman. Gen moun ki wè nòt la fèb e li pa t menm siyen menm. Ou gen parèy sa ki pran atik rele nòt vèbal, nòt ki siyen, nòt ki pa siyen. Sa enpòte tou. Lesansyèl se ke nou reyaji e nou konnen ke nou pa kontan. Tout moun konnen ke nou pa kontan, sa pa ka fè nou plezi, men n abitye a modèl deklarasyon sa yo. Kapasite nou jodi a pou n pran desten nou an men parapò a jan sitiyasyon ap devlope. Destin nou nou toujou pran nan men ayisyen toujou fè sa yo vle nan peyi toujou pran destin nan men e map di yon bagay eta ekonomik ke nou ye a sou devlopman ke nou ye a se pa ameriken ki responsab sa se chwa pa nou se la reziltant de nos chwa se modèl sa ke nou chwazi pou nou e li konvni nou m pa di l bon li pa bon gade sendomeng sendomeng ap devlope depi prezidan kaserès an 1908 yo fè dot chwa yo gen dot rezilta se sa koute yo pi chè. e nou pran sa ki konfòtab pou nou. Doktè Georges Michel, jounalis, istoryen, medsen nan mikwo Beethoven François Fils e sou deklarasyon Donald Trump lan nou kontinye resevwa reyaksyon, pa egzanp gen konferans pastè ayisyen yo nou resevwa reyaksyon men nou va gen pou nou retounen sou li nan pwochen jounal.